Nou pral deplase, nou pral leve avèk Rejim Nòdès e nou kite tout devwa sa a yo. Moman opòtèn, n ap kontakte mètèt direksyon depatmantal Nò, sou la pèmèsyon de lòd majistra Maurice Numa. M ap di yon dènye pawòl, tout kote nou soti l la rive a, se afè jèn ki bezwen antre nan lari. Epi yo di yo pa konn kòman pou yo fè sa. Enskripsyon an fèt anliy. Fèt anliy. E mwen di lyen, m ap voye l bay Direksyon depatmantal la. Direksyon depatmantal defans la k ap divilge l. Se anliy li fèt. Yo mete tout sa moun nan ap bezwen pou l enskri. Premye kontak ke l pral genyen lè l fin enskri, premye randevou a, e lè sa l ap vin. Men tout pyès li yo, yo remèt. Se lè sa nou pral wè èske yo te bon vre. Pase ou pral ou pral konpare kopi yo avèk orijinal yo, apre sa lage premye sa ki sa l ye? Se fizik, se egzamen entèlektyèl, se egzamen san, se kè, se se se se se torax, se jan de egzamen sa yo, pase sa yo.

Ti kout la se li ki enpòtan wi. Ou pa ka kouri, se li yo rele pye dous la. Ou ka wè sa pye gen pye dous ki pa ka bay pase kout paske pye a twò plat. Ok. Sa vle di ke anpil fwa yo di nèg la li diskalifye pou pye plat, li twouve sa biza, sa ki rele pye plat la. Men l pa konprann ke kisa sa ye lè nèg la ap monte mòn kon ap desann mòn, nèg la pa kapab mentnan fè anpil bagay. Nou di nou di sa se paske gen anpil jèn nou konnen ki enterese, lè nou ouvè enskripsyon nou bay yon semèn nan yon semèn nou gentan jwenn 5 6 7 8 mil moun. Nou ouvri enskripsyon nan nò tou? Non se pa nan nò se an liy. Men nou te fè enskripsyon nan nò bon sa fè lontan men se an liy li fèt sa vle di ke men lè moun nan fin enskri

Yon rezon pou l gon pwoblèm yo di l pou l al korije l, li pa enskri ane pwochèn men dezan apre se pa retounen sou menm enskripsyon l te gen. Il sifi ke li siyale sistèm nan ke l ap valide enskripsyon l pou ane sa men san ke l pa bezwen re-enskri. Ok? Li pa bezwen re-enskri. Jiskaske se lè laj li fin pase, kounya li sanse sistèm nan pa rekonèt li ankò paske li gen laj li fin pase. Men, sa pa vle di ke nou pa kontinye avè 27, 28, 29 lane nan yon pwofesyon, nou ka bezwen pwofesyon an, paske pwofesyon fòk moun nan pran tan pou l fè l. Paske nou pran medsen nan laj sa, nou pran enfòmatisyen, enjenyè, agwonòm, avoka. Paske moun nan pa manik sot lekòl, li avoka, li medsen. Sa vle di ke w ap jwenn nan trantèn li. Èske w konprann? Paske yon moun ki vini kòm, li vle vini nan lame kòm medsen. Li gen de posibilite. Li gen dwa di m ap abiye, li gen dwa di m pa p abiye. L ap abiye, ok, pa gen pwoblèm. Misye gen karantan, sa vle di ke sa ka. Men se bon spesyalite ke nou bezwen, nou pa gen pwoblèm avèk sa. Ok, paske nou bezwen spesyalite. E pou moun ba di, a mon chè, se genlè yo te di yo pap pran moun, men yo genlè yo pran moun, et cetera. Non, nou pa ekskli. Si moun nan gen yon diplòm, diplòm nan, li menm, li sòti nan apre 18 a 25. Ou konprann? Paske moun nan pral lekòl pandan 4, 5 an, li fin fè klas li m pa konnen vè 21 an, 22 zan, l ap pase nan kan tan sa a. Letan, pa egzanp, moun nan se enjenyè li, letan pou l fè e li jwenn yon eksperyans sou teren eksetera, ap pran 2, 3 zan, apre sa pou l vin bay lame sèvis. Ok? An gwo se sa m te bezwen di pou nou piblik la kapab enfòme paske m pral voye lyen an bay Direksyon Depatmantal la, l ap ba nou, l ap divilge l, l ap mete l bò lakay li, l ap bay radyo anfen pou tout jèn konnen men kòman ou ka vini sèvi. M panse byen tou gen yon ansanm enfòmasyon ki lye a yon kesyon sa wi, Direksyon Depatmantal Defans lan ap rann yo aksesib ak tout moun.